Bonjour, bonsoir, non pam se Jovens Zuberi, mwen espere ke nou anfòm e ke nou toujou ap swiv tout prensip ijèn yo pou n kapab evite trape viris sa kap fè ravaj nan lemond, toujou sonje lave men nou avèk dlo pwòp epi savon, epi si nou ap soti toujou sonje mete kach nen, paske lè w itilize yon kach nen ou pwoteje ni tèt ou, ni zanmi w, ni fanmi w kont viris sila. Nan video sa, Nou vin motive w paske nou konnen se si ou gen yon pwojè, ou gen yon aktivite ke w ap antreprann, men difikilte oubyen whatever yon bagay kèlkonk fè w kanpe, fè ke w panse ou pa kapab rive. Premye bagay m ap di w, retire sa nan tèt ou. Paske tout bagay ki egziste oubyen tout pwoblèm ki egziste gen yon pòt de sòti pou li menm. Se kapab. Petèt, ou te itilize move metòd la oubyen move estrateji pou te kapab atenn objektif sa a ke w te genyen an ki se rive reyisi pwojè w la. Lide se ke toujou met nan tèt ou e whatever pwoblèm ki egziste a gen yon pòt de sòti pou li e ke w ap kapab rive. Fòk ou pa pesimis men w dwe optimist. Se vre, e pwoblèm w ap rankontre fas a pwojè w la, li parèt tankou yon labirent. Yon labirent, se kòmsi m ta di w, se yon ansanb de chemen konplike ki anfas ou, men ki difisil, li parèt difisil pou w soti nan chemen konplike sa. Men se si, se si Yo di difisil, men yo pa di enposib. Sa vle di, chemen an li fasil pou jwenn, li difisil pou jwenn li. Se si ke, se senpleman, si ou gen detèminasyon, si ou pèsevere nan sa ke w ap antreprann nan, w ap rive kanmenm avèk, w ap rive kanmenm atenn objektif ke w vle atenn lan. Pa janm dekouraje. Le pli souvan, nou konn an fas yon pwoblèm, nou konn yon fas yon, yon difikilte nou di ti nou menm nou pa ka rezoud difikilte sa sa map di w se ke piga w janm diminye pwòp tèt ou se pa nòmal se pa jis pou wap diminye tèt ou pou wap di ti ou menm kisa sa vle di pou wap di ti ou menm se pa jis se pa nòmal pou nap fè sa lè nou an fas yon pwoblèm premye bagay pou n fè se Se reflechi dabò, analize pwoblèm nan e wè kijan ke nou kapab abòde l meyè fason posib. Sa ka rive, premye tantativ la li pa mache, men ou mèt sur ke ou kapab eseye yon dezyèm fwa. Dezyèm tantativ la li pa mache, se sur ke twazyèm tantativ la ap mache. Paske ou pa pral janm fè tantativ, twazyèm tantativ la menm jan avèk premye a. Ou pral reflechi plis, ou pral reflechi plis paske ou vin gen yon sèten matirite e ou vin gen yon sètèn matirite ki ede w reflechi byen, reflechi pi byen, reflechi pi rapid, e ou p ap janm fè l menm jan ak dezyèm nan tou, paske eksperyans ke w gentan fin akimile pral moutre w ke e metòd sa li p ap bon, si w itilize tèl metòd se metòd sa ki ap bon, si w itilize metòd sa se li ki ap bon, men sa pou w konnen se ke toujou met tèt ou an plas e kwè nan tèt ou epi w ap rive. Pigaw janm di sa enposib pou fè. Pigaw janm di ke kote w soti ya ou pap ka rive fè tèl bagay. Pigaw janm diminye sa. Pigaw janm diminye pwòp tèt ou. Se yon gwo, gwo, gwo bagay ou fè kont ou menm lè w ap diminye tèt ou. Premye moun ki pou mete tèt li an valè se ou menm. Se ou menm ki pou met tèt ou an valè. Si w pa met tèt ou an valè, pèsonn lòt moun pap fè l pou ou. Paske ou pa kwè nan tèt ou, tout sa w pral fè, Ou toujou ap panse ke li pap bon, ou toujou panse ke ou twò piti, ou sesi, ou sela, ou this, ou that. So, just believe in yourself epi tout bagay ap posib pou ou paske pa gen anyen ki posib san detèminasyon, san pèseverans, san ke ou pa antoure de moun ki kapab ede w e de moun ki gen menm ide avè w. Ebyen mesye dam, se pou nou toujou kwè ke pou tout bagay ki egziste, gen yon pòt de sòti pou li menm. Se vre li parèt difisil, se vre chemen an li pa fasil, se vre gen tan k ap pase, men lè w reyisi nan sa ke w t ap antreprann lan, nan sa ke w te pèsevere a, ou te depanse enèji w, tan w, savwa w ladan l, se si ke lè w rive, hum, rekonpans lan li vrèman grand. Se vre w depanse tan, ou depanse enèji, men rekonpans lan l ap vo plis ke tout sa w te depanse yo paske ou pap regrèt ou pap desu de ou menm pa w ou pap desu paske w te kontinye men wap vrèman vrèman kontan e apresye travay sa ke w te fè a pou m fini videyo a pou l pa two long mwen vini avèk yon seri de similasyon pou m kapab montre w ke lè yon bagay parèt difisil pou ou se pa kouri di ou pap ka fè l e se pa kouri di se enposib se pa kouri di ti ou menm Jan m sot di la piko w janm diminye tèt ou, pa janm fè bagay sa men pito ou eseye, ou eseye fè l, ou analize l, ou reflechi sou li pou wè ki metòd sou fè ki ap avanse mye ke lòt. Dakò? Nan similasyon, m pral fè similasyon pou nou epi imedyatman ke m lanse ki sòt de similasyon li ye, ou kapab poz videyo a pou w kapab al fè l ou menm tou anvan ke w wè kòman m fè l pou w pa kopye yon fason ke pou w kapab e Kreye pwòp refleksyon pa w, pwòp metòd pa w, pwòp strateji pa w. Dakò? Se yon similasyon ke nou pral fè avèk yon fèy papye blanch. Yon fèy papye blanch kote ke nou pral chire fèy papye sa a yon fason ke nou menm nou ka pase anndan l san difikilte e san ke fèy papye sa li pa fann de bout. Lè m di fann de bout, san ke m pa gen yon pwent isi, Yon pwent lòt bò. Sa vle di fòk li tou swa won oubyen kare m pa konnen jan l ap ye a, men fòk m ka pase ladan l san difikilte, san pwoblèm, san ke l pa chiye. Pwofesè w met nan tèt ou, ou di ke se difisil. Pwofesè w di se pa yon bagay ki posib. Epoutan li vrèman posib, se metòd, se estrateji ke w pral itilize a ki pral pèmèt ke ou reyisi nan sa ke w ap antreprand lan. Ou itilize yon premye metòd li pa mache, m konseye w itilize yon dezyèm. A chak metòd ke w itilize ki pa mache, ou itilize yon lòt, sa ap pèmèt ke ou akeri yon pakèt konesans, yon pakèt eksperyans nan domèn nan. Lè w vin reyisi avèk pwojè sa, se si w, lè w pral fè yon lòt pwojè, ou p ap fè menm erè ke w te fè avan yo. Pa bliye pou grandi, fòk ou fè premye pa. Dakò? E nou pral pati. Men fèy la, m pral chire li yon fason ke mwen menm m ka pase anndan li san difikilte epi san ke li pa chire. Ann pati. Nap pati? Dakò. Afè mwen nan menm. Nap swiv.

Kote m prale a, ann ale, ann ale, ann ale. Ok, m prèske fini, m prèske fini, m deja fini? Epi m prèske fini? Ayayayayayayayayayayay. E yon senp bagay ki rete pou sa fini. Ok, bon, se fini. Men papi a, men fèy blanch mwen wè. Li gentan byen laj, si w ap gade m pa gen m pa gen 2 bout nan men m, epi se fasil pou m pase ladan li san difikilte. Ou wè ke m pase ladan l san difikilte. Enben se te sa ke n te pote pou ou. Si w renmen videyo a e ke ou santi li pote yon chanjman, l ap pote yon chanjman lakay ou, mwen konseye ou pataje li avèk zanmi w epi envite lòt moun a gade videyo sa yo yon fason pou yo kapab itil yo. Lè w fin gade kèk ti videyo ki pou fè w ri sou chanèl la, gade ti videyo sa a k ap motive w, k ap fè w konnen ke pou tout bagay ki egziste gen yon pòt de sòti pou li. Si videyo sa a te enpòtan, sa w panse? Si sa pa deranje w, kite yon like, epi si w poko abòne, abòne. Babay, se te zanmi w Jovenn Zuberi, n ap wè tousuit pou yon lòt videyo.